Bonswa koman yo anfom bon euh akoz de koze entènèt nan peyi an nou pat ka prezante kou lendi dènye a m panse ke e pwoblèm sa l te li te li te yon pwoblèm global tout moun te gen pwoblèm sa te gen difikilte entènèt. Ak poutèt rezon sa a, m panse ke jodi an n ap genyen 2 kou. 2 kou. Yon kou kote ke nou pral prezante 2 sit ke yon grafis sipoze konnen. Yon grafis sipoze konnen sit sa yo sitou si w pa p travay sou Adobe Photoshop. Yon sit tankou Kelly png Tree. Yon sit Kelly png Tree, bon. M tou moute ladann, se de sit kote ke wap jwenn de bagay ke wap kapab telechaje sou li tankou sa yo se de banè ke w kapab itilize nan travay ke wap fè men sit sa li baw aksè pou w telechaje de png tri pa jou, si w anvi telechaje plis wap gen pou ale sou yon lòt telefòn ou dimwens ou chanje kont. kont ou konekte sou telefòn sa. Pa egzanp sa, m konekte sou kont mwen ki se Andre Dickenson. Si m bezwen telechaje plis pandan yon jounen, m ap itilize yon lòt kont Gmail pou m kapab pou mwen kapab e telechaje plis. Ok. Link yo tape sou li wap wè li baw png epi rès bagay yo ou pa bezwen yo e png ou bezwen wap just tape sou png epi wap kapab telechaje sa ou gen bezwen. Dezyèm sit lan li se yon sit ki rele splash gen unsplash kote ke wap jwenn yon ta de bèl imaj montre ladan la. Men gen de imaj ki peyan ke w kapab fè aryè plan avèk yo. Mwen raple m ke m te fè yon yon travay avèk yon tenis Nike. Se la ke mwen te pran l. Ou ka tape sa w gen bezwen an lè nan bar de recherche lan y ap ba w yon seri de de bèl imaj. Pa egzanp m ta tape. Nike Nike shoes Y ap ba w yon seri de bèl imaj Nike men yo pou w kapab fè travay ou gen bezwen avèk yo Vwala tout sa yo se de imaj ki nèt, ki pwòp M te fè yon travay avèk Nike Revolt sa a

Ou antre la, nan antre la wap jwenn vreman ou ta de vreman vreman bel imaj ke ou kapab fè travay ou avèl. Men, le problem ki sou poz sit sa, wap gen bezwen pou peye sa wap tele chaje a. Eksizem, wap gen bezwen pou peye sa wap tele chaje a. Men, si tout fwa, ou pa gen kat pou ke ou peye sa ou gen bezwen, ou kapab fè e screenshot sou li. E pi, travay ou pral fè avèl la, ou ap redimensyone l, ou kapab retire pati ke ou pa gen bezwen ladan nan. Bon, se sou entènèt la ap ba ou ti ratman. Li pa vle ouvri pou wè imaj yo, men, Masuro son ta de bèl imaj wap genyen pouw travay antan ke grafis e m panse ke m kapab m ta sipoze voye link yo bon egzakteman men yo son ta de bèl imaj yon pleyad de bèl imaj ke wap jwenn sou sit sa pou fè travay ou men yo tout sa yo. He wala wè li canva yo mete canva kanmenm paske canva sitou se jan de sit sa yo li pran yon ta de bèl foto ladan yo lal mete sou canva waw sa vrèman bèl lal mete sou canva epi canva li menm li fè w peye fò fò fò fò itilize canva peyan fò ajoute kat de kredi w pou kapab itilize bèl imaj sa yo sou canva de menm pou pinterest li pran li pran w nan pinterest. Li pran w nan Pinterest. Ou ka wè lè w ka fè download epi pou kapab telechaje men genyen ki peyan. Ok, n ap travèse la aprè Unsplash nou prale nan yon lòt sit ki rele Remove. Remove m panse ke w konn Remove JB deja. Se pou w fè retire foto, retire aryè plan nan foto yo. Se si ke ou kapab fè sou Canva men se peyan. Lèn antre nan canva map moutrew egzakteman si w peye canva wap kapab reti arrière plan san pwoblèm si w pa menm bezwen al sou google pwal tape remove gb pou kapab retirel men fò w konnen nan foto sa nan remove gb ou ka al eseye fè yon remove gb li pa retire tout arrière plan totalman sitou si gen pwoblèm entènèt. Paske se sa ou m te gen pou m te moutre nan premye kou a. Nou pral balanse pou dezyèm kou a pou nou kapab fini. Dakò? Bay bay. Al nan yon ti tan ki pa twò kout, n ap retwouve nou ansanm ankò.